Bonswa les auditeurs, les auditrices kap tande nou ankò nan jou sa a, nou kontan pou nou avèk ou nan videyo sa a. Kòm dabitid ke nou se NJDH Ronald, e se avèk anpil fyète chak fwa nou prezante devan ou pou nou fè yon ti dyalòg nan videyo nou yo. Kòm dabitid, nou toujou di l, nou pa yon jounalis, men nou toujou la pou nou fè dè zide pase. E ta ke la jenes, e ta ke jen kap goumen ki renmen Ayiti, ki renmen peyi l. Jodi an nou vin pale e valè Ayiti genyen. Nou vin pale de kantite valè Ayiti li genyen. Anpil moun pa konnen sa. Eske nou konnen Ayiti se yon tè beni Ayiti ye? Eske nou konnen Ayiti se mitan mond la?

Men kòman pou fèl, wap vire la a anba video wap wè ti espas wouj ki make s'abonner oubyen subscribe ste, wap klike sou li, wap wè gon ti klòch kap parèt sou kote a la a, wap klike sou li e wap retirel sou pèsonalize wap metel sou tout. La a pati de la ou abone avèk chèn YouTube Ronald la. Kisa nou te vin diw, nou te vin diw èske ou te konnen Ayiti se yon tè beni e nou te vin diw èske ou te konnen Ayiti se santral mond la, se mitan mond la. Ou pa gen bagay pou tèt ou pa janm najile avèk yo. Anben nou vin diw ke ou bezwen konnen Ayiti se mitan mond la. E nou vin diw bezwen konnen ke nan yon tan kap rive, anpil nasyon pral bezwen al viv nan peyi Dayiti men yo gendwa pa jwenn opòtinite a. Eske ou te konnen tou nan tan pase yo, anpil lòt nasyon te konn natiralize pou Ayisyen. Lè y ap viv aletranje, yo te trete yo kòm dè esklav, men piske nou menm ki te deklare libète se byen tout moun sou latè, anbyen te konn gen lòt nasyon ki te konn natiralize Ayisyen, paske depi ou depi ou te Ayisyen, depi se moun nwa Ayisyen ou te ye, ou lib kèlkeswa kote ou pase, ou pa esklav ankò. Sa a nou rekonnen yo. E sa fè nou vin di jodi an. Ke jenès la gen bagay nou dwe chèche konnen, nou dwe gen plis konesans. Pou n konnen Ayiti se yon tè beni. Nan gen yon tan k ap rive, anpil nasyon sou latè yo pral bezwen viv ann Ayiti, men yo gendwa pa jwenn opòtinite a. Gen bagay analiz pou mwen avèk ou nou kòmanse fè. Poukisa ansyen prezidan Etazini an l achte tè ann Ayiti? Se pa pou di yon bagay m di m pa konn kot tè a ye non. Li gen yon tè nan vil Sen Mak. Mwen menm tou mwen gen yon mòso kè pi wo li menm pa lav pi ba m nan nan mòn fò se la misye achte yon vali misye achte yon tè la pou ki kounya ou ka imajine w poukisa yon prezidan ozetazini ki fè 8 an o pouvwa E kounye de 2000 a 2008, kounye a Prod'Or sa al achte tè an Ayiti. E pi se pa sèlman Sen Mak non, li achte tè a. Anpil gwo zotobre, anpil gwo moun ki gen tè an Ayiti. Anpil Ameriken, anpil gwo moun al achte tè an Ayiti. Ou ta imajine w poukisa. Nèg politik yo, nou sipoze imajine nou e kisa Ayiti pral ye menm nan lòt tan yo ki pèmèt nou jwenn tout moun sa yo, yo pral achte tè Ayiti e moun sa ap simen latwoublay nan mitan nou pou n divize pou yo menm pou yo ka gen tè sa a rete pou yo. Rete la ou sipoze fè tout analiz sa yo. Sa vle di Ayiti se pa nenpòt peyi Ayiti ye. Ayiti son peyi. Podyab ki nan mizè anpil moun panse. Men Ayiti se yon tè beni Ayiti ye. M ap di w sa, nan dènye tan yo, daprè anpil pwofesi biblik, yo fè konnen ke Ayiti li pral gran pwisans. M pa, mwen menm m pa rete sou sa yo paske m pa, m pa, m pa, m pa twò pale de bagay sa yo. Men, gen anpil moun tou ki fè konnen Ayiti kanmenm l ap souse yon zo kanmenm. Sa vle di, ou konn jwenn yon bout zo, yo pral te retire tout vyann ki sou li, men lè w souse zo a, zo a gon lwil anndan l, zo a, li tèlman dous, sa vle di menm gen yon tan k pral rive kote anpil nasyon pral soufri, se Ayiti yo pral pran refij yo. Ayiti, li pral se yon lye de repo pou tout lòt gwo moun sa yo. Pou fanmi yo, si yo gentan mouri yo pa wè sa, pou pitit pitit yo, pou de jenerasyon k ap vin apre yo. Mwen avèk ou, an nou fè de analiz sa yo. Ayiti gen pou l yon peyi kanmenm, mwen avèk ou. Poukisa nou pa reflechi sou tout bagay sa yo? Jodi an m ap di avèk nèg ou, nèg opozisyon yo, nèg politik yo, nèg sou pouvwa yo, an nou chanje e mantalite nou. Poun bay peyi a tout valèl. Paske nou pa bay peyi a valèl genyen an. Peyi a gen anpil valè. Anpil gwo nèg kap achte tè an Ayiti. Gen de rezon pou sa. Gen de rezon e mwen avèk ou. Gen bagay nou dwe chèche konnen. Paske fòk nou imajine avèk tout jen de bagay sa yo. Pou nou di men pou ki sa menm tout gwo moun sa ap achte tè an Ayiti konsa. Zòn anba gwo mòn, lè w kite pon sonde, w ap antre anba gwo mòn. Nèg yo, nèg yo plen tè la. Gwo moun. Epa malere ameriken, li gen moun nan, gen yon gwo vale yon rastontè, li sèlman l bare l a blòk, li kite l la. Kounye a fè w ka imajine, moun sa yo pa moun ki pral rete Ayiti, bagay men poukisa? An, ou p ap janm konn rezon an. Ou p ap janm konn rezon an. Ou dwe chèche konnen kisa Ayiti pral ye. Nan tan kap vini yo. Nan kelke lane anko ki sa Haiti pral ye. Mpa di ke mpa di kelke kelke lane sa vle di rezon ki fem di kelke lane paske se Dieu kap fel. Dieu mete di li nan anko se kelke lane liye pou li paske Dieu se le fini se la vi. La vi kontinye pou Dieu ou konprann. Sa fem di pandan kelke lane anko. Ou pa konn koman Haiti pral ye. Haiti se te beni Haiti ye. E sa fè map di avèk jenès la, an nou gen yon lòt politik, an nou met tèt nou ansanm. Paske tout otan ke nou mete tèt nou ansanm, gen bagay kap akonpli pi rapid. Ou konprann? Sa vle di, depi nou ta met tèt nou ansanm la, Ayiti li nan wout debloke. E map di nou sa, sa map di an la li trè fò. Nou wè Ayiti nan dènye tan sa yo, Ayiti li sou wout de devlopman.

Ayiti Ayiti nan wout devlope li ye men nèg yo kanpe yo vle yo vle mare peyi a yo vle bloke peyi a se sa ki pral rive avèk jenès lan annou met tèt nou ansanm annou pa okipe nèg opozisyon yo paske tout ote pou Ayiti devlope nèg yo vle mare l men map di yon bagay tou yon pwofesi nou wè nou menm nèg opozisyon yo. Si nou pa kite peyi a devlope, n ap sèvi wòch, n ap tankou wòch ki te bare pou plasman kay la pa t bat la, e kounye a nou pral sèvi kòm premye wòch ki kanpe mason kay la. Sa m vle di pa la, e san nou ki pral koule si nou pa vle peyi sa a devlope pou peyi a ka jwenn libète l. San nou ap koule. E nou kap sèvi sakrifis pou peyi a rann libète l. Si nou pa ta vle peyi a libere. Sa m di an, si nou vle kwè l, kwè l. Paske fòk Ayiti libere. Ayiti ap libere. Nou pa vle l, nou pa dakò l, men Ayiti l ap libere kanmenm. Paske li sou vwa de devlopman. Se sa de gran kreyatè vle fè pou nou konnen. Men nou menm nou pa kapasite pou nou wè sa kap pase a. E map felisite prezidan Jovenel tou pandan ke nan video sa a. Map felisitel paske se yon nèg ki gen anpil kouraj e ki konprann anpil bagay tou. M santi sa ki konprann anpil bagay. Rezon ki fèm dil paske si Jovenel pa konprann anpil bagay, li tap gentan demisyone deja. Men li pa demisyone. Li di lè ou wèl fè nwa, lè sa se jou li pral jou. Pandan nèg yo ap bay pwoblèm konsa, se paske l pral jou ki fè nèg yo ap bay tout pwoblèm sa yo. M swete mesye nou pran leson, nou konnen sa k di an, nou konprann li. Paske Ayiti se yon peyi Ayiti ye. Ayiti se pa nenpòt peyi Ayiti ye. Ayiti se yon peyi. An nou mete tèt nou ansanm pou nou devlope peyi sa a, paske peyi sa a pa sèlman pou yon gwoup moun, li pa sèlman pou gwoup. Opozisyon, li pa sèlman pou Jean Charles Moïse, li pa sèlman pou Emilio Latorti, pou André Michel, Neel Cassy, e lòt lòt, li pa pou Jules Celestin sèlman, men li se pou nou. An nou met tèt nou ansanm pou nou devlope peyi sa a. Mwen te kontan avèk ou nan videyo sa a, mwen santi m te trè fyè pou mwen te pataje konesans sa yo avèk ou. Pa bliye ou menm k ap gade videyo a pou abone avèk chèn YouTube MJDH Ronald la. Pou ede nou avanse, pou fè nou rive pi lwen. Paske nou genyen anpil gwo vizyon pou nou avanse. Mèsi anpil. Ke le Senyè vou benis. Mèsi.